Fè papye m nan menm kounya la nap annik al kote kazèk la ah bon se antyèm tan m fin annik kazèk la. Mwen menm tou konsa nan lè sa wap jwenn kazèk la li pa pati. Kazèk la pa la nan lè sa yo. Lè sa yo lè kazèk la ap ravitaye Dodou. Mwen menm m fè w konfyans. Dodou e granmoun ki non mwen Dodou. Si w wè si w wè si w wè pita m tcheko ou chanje ide ou chanje lang. Hum.
E menm kreyòl la map pale dodo. Bak chanje lang. Pita tande dodo. Wi.
Wè, banm la men. Granmoun. Afè granmoun, dosye granmoun, pawòl granmoun. Granmoun pa gen jwèt ladan dodo. Di granmoun rete granmoun. Wi. M pa gen chanje lang pou m chanje lang. Pita tande dodo, pita. Wi.
Vini. Sèmante wap ban mwen. Dodo pa bezwen gan sèman nan bay la granmoun rete granmoun sa ou wèm diw la se sa dodo m gentan diw map degajem kou mèt janjak nou pral kot kazèk la map baw santyèm nan tè a epi sa fini dodo nou gentan antann nou. Pase son tè m epa epou trak pepe m plis bezwen l. Enben ok enben ok dodo. Pase trak pepe pran kou pou li wap peye sa pou tèt kou te bay la. Enben pita tande dodo pita. Wi
map tcheko w. Wi dodo. Ok.

Ki bò sot la?
Pou tèt Pepe.
Ok nè pa pè nap mete gou sou Gaetan sou li. E key min key ou pa wè gadon gad zyew bon.
Nan wè tèt Pepe ou pa gen pou wap teste knèp moun nan zòn nan ankò. Lontan ou mtap dakò kòmsi ou nan vòlè poul moun e al moute kokoye moun vye grenn bagay moun. Kounya la e bagay lajan kap regle.
Ki bò sot la?
E aton plim te la? Li pa w pam nan? Hein? Li li vende a?
Oh misye t fò tèt avèl. Vini Mexico. Banm banm 200. Hum.
Hum. Mwen mwen tak pepe wè mwen menm. Jou map mouri. Jou map mouri tak pepe map konnen. Sak fè map konnen. Son idem ki dim fò pase avèk ak 200 stopim nan ka ou gade algo. Ou gentan al ka ougo ee bwe ougo ee bwe ougo ee ou m pa di yo e pis sou blofò kanpe m pap pran baton pou afè ougan ankò non. Tande trak pepe, ougan m ye men ougan pa m nan m poko manjab m renmen pou manje m dal ee pou tonton pim.

Kounya la lèm rive menm kwèm gen tonton vim anndan vin manje mwen ma papam.
Bondye fèm pat al pran pòz sou moun mwen e li k te banm kou wi. Hi ti men nou 3 m santi w ladann. Eyy mwen menm tank pepe. M ladann li manje m tou lal manje m tou. Tonton plim soti poul manje nou. Kounya la chans m genyn ou grandi tonton plim. Yon moral an plis ka pèdi wi. Pase ak renesans ou bay. Li tou bò tè a? Kounya la oh li degaje. Li tou mèt pwè tè a nèt?
E tè a ou bezwen menm? Ki fè w pa vle m pale a? E te tè ou? E depi e pa depi tantan m ap goumen. Valè baton m pran. Lè m t al devan pye tè a, lè m te pou baton an ki bò te ye? Sak fè peye poze w? E kounya la ton plim di m konsa. Map bo w, map bo w, map bo w yon santyèm nan tè a. Mpap ka bo w tout tè a. Anben, bro mwen menm, sèl mwen menm ta konn yon santyèm moun la, si l ba w yon santyèm, kòb sa wap jwenn? Kounye a la nap vann santyèm nan kak pizza kounye a la n separe kòb la pase n pat genyen. Wap ban m kòb? Ou wi. Oohoo! Map bo w kòb.
Konbyen kòb wap ban mwen? Map bo w kòb pou m bo w konn kote, konbyen map vann li. Okontrè la, e lakay la m pral pase pou m di papa m sa. Apre sa pou m ale ede Azèk la pou l siyen. Day bay, klè wi epa gen afè bay presyon sa e klè sou tèt. Kibò ou pral la, kibò ou pral la kounya? M ap rive lakay la.
Ann ale, m pral lakay ou avè w. Non ou pa bezwen al lakay mwen tank pipi. M deyò lontan petèt ka gen bagay ki pare, ti bagay bouch manje. Ou mèt, ou mèt vire m ap rele w. Brase lari a. E m ale. Kolòn. Map map map fè dèyè a la m sot tcheke genèb la l pa bon map fè dèyè a la aprè sa map map ba w bri lakay w a wi map map lakay la depi l bò setyèm depi l bò setyèm nan nap vann li byen rapid wi m bezwen kòb wi wi map map fè dèyè a.

Misye telman gen fanm nan moman sa la. E pou ret avel. M pa konn sal regle ak kob li, li pa janm banm kob e mwen kap fè dlo toune bè pou m fonksyone, m pa ka konprann sa misye ap regle. Kot ap fon bagay mwen wi men se mare pou mare misye. Mare ou bezwen m mare l pou ou? Wi mare pou mare l pou mwen.

Koman sa ye menm? Kiyè sa ye? Ah ou konnen menn sa vle di menn pò prens lan cho menn m oblije fon desann anba isi m vin wè koman granmoun nan ye menn ale a cho anpil menn m oblije desann menn. Monchè vini ou vini an bon se vre. Sak pase menn?
Men bagay moun yo te pran nan zòn nan avan ou t ale yo la. Sa mi sat di la? Kounya la kounya la ou pa pè pou yo pa pou yo pa retounen sou sou le pase? Tann dat menn m kite m pa isi menn m kite zòn nan menn bon sa ou te tou piti wi menn.

Konsèy epa chwal tankouw Pou se ti bway ti moun sa m wè wal pran Hein ki ka pitit ou Lanmou pa gen sa Bae travay li vin travay Gen kèk bagay fok
Antre nan vi pèsonalite moun nan M tou bezwen tou wi pase pou kèk pipo la.

Pot banm la pou mwen, mwen menm.
Alò kounouya la pou dodo bat li bat poul fèm m bal yon santyèm tè pou m bal yon santyèm tè bon si m pa fèl konsa m te ka pèdi lavi m. Papa
papa. Menm bò sit. Oh ok ok ok.

Nou janm vin konsa. Le jou m fon kou rate isi. Le jou m fon kou. Le jou m fon kou rate isi. E sa mwa ya vole. Ou tou ap sere. M pap sere kob pou ou pè a. E pa pa mwen. E pa ou. E pa ou kap ede m fè travay la. M panse a te m tap met kob la. Non sa e lò rele lwa. Si m e lwa m tap rele pou ou lò. Tèk e pou ta vin avèk yon plat. Yon plat manje sot la ka yo avèk 317 dola. Non 700 l ye.
Ou moute pri leson pa m nan. 700 l ye m di w.

A ou vini nan bouk la la fò fon ti poze fò kite jan de bagay sa yo pase bouk la poze ou konnen lè w te nan bouk la se te vire tounen e se kouri moute kouri desann nan pran ti bagay moun ou konprann bat moun fè dezòd bagay sa yo fò kite yo. Wi map tann nou wi.

Map fon map fon vire wi m pa konnen si wap tou fon vire an avèm anlè a. Sa w fè? Map fon vire. A fon vire banm ti pam nan non blòf yo. He? Banm ti pam nan. Ann sanble kòb nan separe lè nou. Kisa an banm kenbel.
Kounye a pou m fò pou panse w ka pase nanm sou mwen. Banm kenbel. Ou menm banm kenbel. Anm baw paw. An nou lè ka. Nou bay mare ti, nou bay mare. E, Nap mare map fè, pre an. map fè travay la.
Eh, Nap fè travay la. Ame, an tou ale. Ya, Ranse. ya.
Wi.
Ah, men, pi, pi, pi gò vin kraze bouk la ankò. Ha? Men kounye a la, pase m ta renmen pou moun yo, e, jan yo wè w la, yo bliye w, yo pa twò konnen w. Sitou moun yo t an afè yo. Bon, sitou moun yo t an afè yo. Ah bon m pa byen konnen papa men m konnen yo pap ka fèm anyen. Bon kounouya la vi nou la l byen bon mwen pase m fin pou kòm la nan vye bout kay la kounouya la paske Fendy apèn moute pòtoprens la si w men w pase nan wout Fendy pase nan wout pandan w ap desann Fendy ap moute pòtoprens la. Bon papa e pou sista m ta pral mande w la paske m vin nan bouke wè l. Fendy fenk moute pòtoprens la. M panse l te ka al nan dlo men sa n genyen menm sa k pase menm. Bon nou pa e pa anyen Fendy fon vire kò l fon brase kò l Fendy moute pòtoprens. Kounye a l byen bon la pase m gon yon pwoblèm nan bouch mwen. M gon sèten de dodo la, dodo an nik vit sot sot e veng. Sa m m pap ba w mantò. Sa m ap pran anba dodo la pa gen bouch pou pale.
Ake la! Tann nou n pale nou. Hey we, m talè talè.
Nou bezwen ou.
Kòman w ye? M ba nou.

epa li menm depi se lakay li m brize tout sam jwenn. Non sa yo ti bagay nou ka jere. Bagay sa yo pa bezwen gen tout vyolans sa yo ladann. Li pa bezwen gen tout bagay sa yo. Bon ou vini la, se byen, wap kenbe m konpay nan kay la la, men w pa bezwen nan vyolans. Fon ti poze, poze, poze, poze nan bouk la. Enben nou pa gen pwoblèm papa, nou pa gen pwoblèm non depi w di m. Wi poze nan bouk la pase bouk la e bouk ou l ye.